Aktè yo ap rantre, atis yo ap rantre, kòmanse rive.

Sa depan de lè ke nou pral gade videyo sa. E nap mande a ou menm ki deja abòne ak chanèl la e nap mande w pou kontinye pataje videyo nou yo e a ou menm ki poko fè sa eseye pataje ak vide avè e eseye abòne ak chanèl la ou pap regrèt. E jodi a nou gen 2 envite son 2 aktè aktris ki la e bon petèt mwen kwè ke

Gen yon lòt gwo aktè avèk nou la, se li kap lap prezante tèt li. Mwen menm se Naky Boulos, map mande tout moun ki poko te abòne ak chanèl la pou yo kou al fè sa ou pap regrèt paske nan chanèl sa nap jwenn tout bagay nou bezwen pou sante epi an jeneral yes.
Ok mwen menm se Etienne Darline, map mande tout moun ki poko abòne ale sou chanèl la abòne, like, kòmantè wap ede nou Sipòte nou tout jan nou ka sipòte menm jan mwen menm tou map mande nou pou nou sipòte chanèl Etienne Daline nan tout fanatik ki renmen nou kap sipòte ekip la fè sa mwen mpa pale.

Non pa w se. Teo,
Laza, Abraham Toujou abone, laki, toujou kite yon kòmantè. Bravo bravo. Nou konn salye deja non pa m se Kilos Pierre.

Bonjou bonswa tout moun non pa mwen se Imaculène Gauthier chanèl sa m kapab di nou se yon fanmi ki fè l e pa bliye abòne kòmante like paske nou pral jwenn anpil bèl bagay n ap panse pou nou mete yon feyton pou nou pou nou amuse nou.
Pa bliye nou tout fan mwen yo map di nou pa bliye al abòne avèk chanèl Darline Etienne se yon gwo aktris kap fè anpil aktyalite abòne ak chanèl li a nou pap regrèt dakò kounyea se yon tounaj nou tap fè nou pral manje nou wè gen banann fri nou wè gen vyann gen hotdog gen pikliz lakay. Tout moun lakay pa vre? Pickles Creole Nou pral enjoy nou ansanm kounye a dakò ok. Pale non moun yo, yo pa di anyen. Ok se konsa lè nou nan tounaj nou enjoy nou atis avèk atis lè nou vin nan tounaj nou manje ansanm epi pou nou al jwe pou nou al fè kè fanatik yo kontan ebyen si nap travay pou nou fè kè yo kontan ou kapab fè kè nou kontan tou Pa bliye toujou kite kòmantè pou nou epi pataje videyo nou yo ak sa wap ede nou anpil grandi chanèl la ba nou yon lak nap tann nou ah mwen renmen wè twòp bagay.

Gade Gary. Gary premye kesyon an se pou ou. Kerry ou rele Kerry. Ou gen 5 dwèt pa vre? 5 dwèt la ki se koman sa rele? Non non non non. E e kama. Ou gen 5 dwèt. Wap di non koman se sa vle di premye, dezyèm, twazyèm, katriyèm, senkyèm pa vre? Koman li? Koman nou di? Koman wap konte yo? 5 dwèt ou lonje moun wè. Nan wè nou gen 5 dwèt pa vre? Dezyèm, twazyèm, katriyèm. Kat. Ok. Map konte devan ou 5. Men koman m pral konte? 1 2

Wap pwan ti papye la pou nou ank. Ayayay i gen. Dezyèm ti papye nou pran, nou pran la sè Dalin.
Ooh Jezi mèsi Senyè. Dalin, nou gen kesyon nou gen pou ou. Map konte van ou 5, jan m di 1 2 3, 4, 5.
Pou gen tan jwenn solisyon e kesyon mwen poze yo. Ok, nan li, repons la. Wap di m sou ki prezidan nan tout prezidan ki pase depi w ne ki te vin avèk yon silogan ki di sa deranj. Eee, repons konte. 1, 2,

Anpil, lè nou di kòk sa vle di sa k konn batay. Men e kòk la bezwen ponn yon ze, men gen 2 kay, gen yon kay tòl avèk yon kay pay pou kòk la ponn ze a. Kounye a di m e kiyès, ki kote pou kòk la ponn ze a pou l pa tonbe? Paske ant sou kay tòl la oubyen sou kay pay la? Di m ki kote pou kòk la ponn ze a pou l pa tonbe?

Ou konn lè m te lekòl m konnen m te gon ti kay ki gen ti tab dè matyè pa dèyè li ki gen tab yo e frè Manaki w ap di nou 8 fwa 7 konbyen bèy? M ap pote pou w 5 1 2 3

Teo, T-h-e-o, Teo, w ap tande? Teo, T-h-e-o. Teo, w ap di m konbyen lèt ki ekri non w? Konbyen lèt ki gen nan non w? Teo, m ap konte pou w 5. Konbyen? Konbyen? Konbyen lèt nan non w? M ap konte.

Glou ap kanpe nou gen yon kesyon pou w la. Banm wè ki kesyon m te gen pou Gilrose. Gilrose wap dim wap dim lè pa te gen slip kisa gason te konn mete?
Kalson.
Bravo! Lontan pat gen slip, gason te konn mete yon bagay ki rele kalson. Ok! Kounye a nou mete yon sèl lòt ti papye ki se kiyès nou wè yon gwo bout aktris li ki rele Wodeline. Wodeline wap kanpe, nou gen yon kesyon pou Wodeline. Kesyon Rodeline nan, Rode ou gen 2 kesyon pou ou. Wap dim ki tit madanm mwen.
Map koute vwa ou 5.
Tit li.
Siyati li. Mwen gen yon lòt kesyon pou ou kanpe. Mwen gen yon lòt kesyon pou ou. Ou abòne avèm pa vre? Kòman chanèl mwen an rele? Pierre Egil Roy. Mezanmi se te yon plezi lè yap fè defo, bon petèt a ou menm ki poko abòne ak chanèl la nap mande w eseye abòne ak chanèl la e aktive ti klòch la pou pa janm pèdi chak videyo nou lage pou kapab wè videyo yo ebyen se te konsa sa te ye e nou bon nap mande w ka renmen videyo a epi pataje l avèk zanmi w sou tout gwoup yo. E yon lòt fwa ankò nap vin avèk yon lòt videyo pou ou. Se konsa tounaj la te ye, mèsi a ou menm ki pral pran tan ou pou gade videyo a. Dakò? Men. Ebyen ok, sa nap di moun yo? Abòne, kòmante, pataje, like. Kòman pou yo like? Opa Ebyen bon se sa li Nap jan Nou pa gon dènye mesaj pou fanatik yo e appresyatè yo Nou pa gon dènye mesaj Si nou pa genyen pa pwoblèm Bon moun yo pa genyen yap di Ebyen se konsa sa te ye Mèsi a ou menm ki pran tan ou pou te gade videyo a Mèsi Mèsi Mèsi ankò Janm toujou di l la M toujou di nou San sipò nou m pap ka avanse Men kòman pou nou sipòte m se lè nou abòne nou kòmante, nou like epi nou pataje videyo yo lè konsa map avanse. Ebyen mèsi a ou menm ki deja fè sa e map di ou mèsi a ou menm ki poko fè sa tou mèsi yon lòt fwa ankò.